Bonswa, bonswa tout moun. Bonswa, bonswa, bonswa tout moun.
Koman nou ye? Se Don Judex, Don Judex Clerville. Zanmi ou, zanmi prefere ou la frè ou, euh, reyalizatè pa ou la, ki vini lakay la jodi a, nou pote yon gwo, gwo, gwo bout aktris pou ou, ki se. Kency Shine.
Kency Shine. Vreman Shine jodi a. Gen bagay! Jodi a nou lakay la, jis nou vin fon ti pale avèk ou trè kout konsènan Covid 19 ki se Coronavirus kap fè anpil raj nan le mond. Nou gen Kency Shine avèk nou, se yon moun ki konnen mye ke nou, ki vin pale nou, ki vin ede nou pran kèk ti, ba nou kèk ti konsèy prevansyon kont Coronavirus la. Kency Shine, la pawòl pou ou. Bonswa tout moun, kòm nou konnen deja m se Kency Shine. So, m vin pote yon ti konsèy pou nou sou zafè kowonaviris lan k ap ravaje mond lan. Kòm nou konnen deja, konsèy yo se lave men nou chak jou, e pa chak jou, tanzantan, lè nou sot nan lari anvan n antre lakay nou, lave men nou, e pa bliye pa seche men nou, kite l seche pou kont li. Lè lan ap seche li. Lè nou achte yon bagay nan lari tankou fwi yo, lave yo avan nou manje yo. Pa achte manje nan lari sitou moun Ayiti yo nan moman la. Pa achte manje nan lari epi bagay ki ka ranfòse imin sistèm nou tankou vitamin C yo, pran yo anpil. Ji zoranj, mango, anm.
Chofe ti solèy nou le maten. Chofe ti solèy nou le maten, trè trè enpòtan. Epi kijan m te ka di sa evite foul, depi se kote k gen foul evite ale la. Epi si yon moun nou sispèk ke n ap touse, n ap nou sispèk ke nou bay sentom yo, so al wè doktè, al lopital pou pita pa pi tris, depi nou santi ti sentom sa yo, al lopital. E li rekòmande tou lè yon moun ap touse pou touse nan kout bra w osinon ou touse nan yon mouchwa pa vre Kenty? Ah wi.
Ya ou touse nan kout bra w konsa. Osinon, kèn si chany moke ou menm. Osinon, ou touse nan yon mouchwa, jan kèn si te di l la, ou evite foul, foul kounye a se yonn nan bagay pou nou pran prekosyon, si w ap pale avèk yon moun, ou ta sipoze pran yon mèt de distans, oubyen yon mèt senkant de distans. Epi mwen menm pou m ajoute kèk ti konsèy pa m, ou ka achte ti lalwa w, ou ka achte ti lay ou, lay vrèman se yon bon anti bakteri. Pa bliye, hand sanitizer nou toujou avèk nou nan machin nou, nan valiz nou, pa bliye l.
Epi tou, gon bagay mwen wè sou Facebook maten an, kote ke mwen, la plipa ayisyen yo pran maladi a tankou yon jwèt, yo pran li kòmsi ya fè jwèt avè l, yo met pil doum nan lari, pou fè pil moun ap lave men yo, non! Li pa rekòmande ditou, ditou, ditou. Pil moun, youn sou lòt, ou pa konn ki es ki malad, ou pa konn ki es ki pa malad. E kòm si, moun yo ap pran bagay la pou jwèt, y ap di yo lave men w, lave men w, yo pran doum met nan lari, met pil moun, youn ap pale nan figi lòt. Non, fò nou pran prekosyon ak sa yo. Se paske m wè yo menm fè chante sou li an fòm de blag, an fòm de charad, ok. Se tris, se yon viris ki ap atake lemond. Yè, mwen menm kote m ye la aktyèlman la, m Texas, m pa Florida lakay mwen la. Yè, mwen ale nan yon Walmart Texas, lè m rive, m wè Walmart la konplètman vid. Sa gen andan l, rad pou vann sèlman. Ok, se tris. Ou pa ka jwenn dlo, ou pa ka jwenn manje, se vrèman konplike, se vrèman tris. Lave men nou, sitou avèk savon, de tanzantan, lave yo, ok, kite se lè a k pou fè travay li pou l seche l. Kowonaviris la, èske w ka pran l nan objè tou? Bien sûr. Ou pran nan objè?
Bien sûr ou ka pran nan objè. Ok, eske l bon pou moun ta dezenfekte objè wap sèvi lakay ou yo tankou asyèt, tankou. Lave yo avèk klorox, um, janm e konsa m wè moun Ayiti fè l nan moman e sa m wè ki ka ede yo tou klorox lan. E pa anpil anpil klorox, lave veso avèk klorox paske si moun ki gen l lan li touche on objè ke ou ap sèvi, m panse ke ou ka pran, yon fwa ke ou mete men ou nan bouch ou, paske se nan men ou pote l, si l rete sou po li pa renmen, imedyatman ou manyen bouch ou, manyen je ou, manyen nen ou, ou atake. E men ou touche tout kò ou. Men ou touche tout kò ou.
Li vreman enpotan moun yo pran l pou jwèt, mete doum nan lari, no. Eske li pa tap enpotan tou pou moun yo eseye eseye tande sa otorite sanitè yo ap di chak jou pou yo ouvè radyo koman sa ye pou lakay nou an ayiti? Bon.
Eske gen de ka de coronavirus yo detekte deja? Wi m tande anpil, bon menm si m pa konfime men prezidan tap pale ke l di gen 2 etranje E yon atis anko ki sa fem mal anpil nou di rood boy ki enfekte.
Byen ke m pa konfime l men m mande nou please pran anpil prekosyon, anpil prekosyon paske depi l tonbe yon kote e komsi lap ravaje l. Kondisyon dijèn nou nou sipoze jere sa. Mwen menm Kency Shine, m son moun ki renmen ti remèd natirèl mwen anpil. Gen anpil moun ki toujou ap dim, ou gen laj la, ou pa janm bwè, ou pa janm fimen, kòman w fè bagay? M toujou renmen manje ti lalwa m tou kri, m lave l, m manje l. Ti lay ou tou kri. Ti lay mwen.
E nèg andeyò m ye mwen menm, nèg Latibonit. Ok, li ta bon pou ta fè, gen yon bagay wi, lè w pran lalwa, Ou pran yon dlo, ou kale lalo a met ladan l, li gen yon non, m pa raple m non an non. Ou fè l nan fòm sa, ou pran dlo a, ou kale lalo a, ou mete l nan dlo a, epi ou bwè l. Ou ka kite l fè 24 èdtan w ap bwè l. Ou pran ti lay, jenjanm, m tande sa pale anpil sou rezo yo, paske gen moun ki di yo eseye l tou. Mwen menm m pako m pako eseye l paske m pa gen moun pa m ki enfekte gras a Dye. Ou ka pran jenjanm, ou pran. lay la ok ou pran sa yo rele zonyon an ou blende yo gen moun ki adisyone bon antibiotik kwizin ayisyèn preske imilye lay nan manje yo men li rekomande
I love lay I love lay ok gen moun ki di fèy sitron bon tou ou pran ou mikse l avèk lay avèk zonyon mwen m pako fè tès yo m pako konnen antoulèka se yon pakèt konsèy de tanzantan gen moun kap pote epa vre Kency Shine? Bon gon bagay m wè moun yo ap anpe anba sou Facebook lan m pa konnen sil bon yo di pou moun yo bwè anpil dlo chod epi yo kòmanse touse m pa konnen but yon sèl bagay m ka di moun yo kondisyon dijèn nou silvouplè pa neglije sa respekte yo lave men nou Tout sa nache nan lari tankou fwi, lave yo avèk klowòks. Se pa anpil klowòks non souple. Met yon 2 ti grenn klowòks oubyen si se dlo klowòks la ou gen yon ti bouchon. Yon ti bagay tou piti.
Tou piti, lave veso. An tou ka, kondisyon dijèn yo nou konnen yo deja. Lave men nou ki pi enpòtan. Tout sa na fè lave men nou. Evite touche vizaj nou. Ok.
Sitou bouch nou, evite l. Mete kach ne. M wè moun yo ap fè jwèt avè l, yo pran soulye met nan figi yo, yo pran bout bòl met nan figi yo. Men non, yon viris konsa k ap ravaje lemond, nou menm Ayisyen nou gen sa pou defo, tout bagay nou pran l pou jwèt. Epoutè, lè l kòmanse atake nou kounye a la, nou pral pran l oserye, l ap twò ta pou nou. Mezanmi, kowonaviris pa yon jwèt, nou menm nou pa ta ka rete san nou pa di anyen.

Se te Kencia Selicou, eske ou gen yon dènye mo pou ta di piblik la? Yon dènye mo an se pa neglije kondisyon dijèn yo, pa neglije yo, ok, pa neglije yo, lave men nou pou mwen se sèl sa m te ka di nou kòm dènye mo. Eske
ou gen yon chanèl YouTube ke fanatik yo te ka ba ou? Wi, m gen yon chanèl YouTube wi ki se Kency Shine. Kòman sa ekri?
K-e-n-s-y-s-h-i-n-e.
Kency Shine.
Kency Shine. E pa bliye um, abone avèk chanèl Don Judex Cine Production. Ok. Se te Kency Shine ki te lakay la. Euh, se yon bèl bout atis ki ta pote anpil konsèy, gen anpil konsèy. Ok. Mèsi anpil nou renmen w anpil se te Don Judex akonpanye de Kency Shine pa bliye abòne avèk chanèl YouTube Kency Shine la sou YouTube tape KENSY Shine SHINE.
ok epi abòne abòne avèk Don Judex Cine Production tou nou renmen w Gen bagay anpil kap anpil vini. gen bagay nou renmen w anpil anpil nap kwaze nan yon lòt ti bout video pa bliye aplike tout prensip yo pouki ou pa ou pa atake avèk virus sa. Pa vre Kency Shine? Bye. Bye. A la pwochèn.